Sa kap fèt ou anfòm m salye w spesyalman kap gad videyo sa nan lè sa m konnen ou gen anpil difikilte spesyalman ou menm kap gade videyo sa pou kreye kont uscis ou an anpil konpatriyòt nou gen gwo difikilte pou yo kreye kont la poukisa paske lè w monte sou sit uscis la otomatikman se an anglè ke li. Paske nou pa pale anglè, gen moun ki konn kèk mo anglè men malerezman nou pa pale anglè sa vin fè ke anpil moun gen difikilte pou yo kapab kreye kont uscis la lè lè yo fin apwouve nan lè uscis fin apwouve yo yo voye imèl konfimasyon ba yo. Anpil moun gen difikilte pou yo kreye kont uscis la paske yo pa konprann lang anglè, yo pa konprann kòman sit la konfigire paske li tou vini otomatikman an anglè. Lang ofisyèl ke li kreye a se an anglè paske nou konnen uscis se ozetazini ke li ye. Gade telefòn, nou pral montre w nan videyo sa a yon fason. kapab fè pou kapab konprann sit la trè byen e arive kreye kont ou trè fasil alèz anndan li. Rale telefòn ou ansanm avè l, nou prale nan chrome, tout moun gen chrome sou telefòn yo, kote pou fè rechèch la, m antre sou chrome la sou telefòn mwen an la, si n gade la n ap wè l, m antre sou chrome la sou telefòn mwen an. e m ekri nan ba de rechèch la uscis punto gov imedyatman l ap voye m sou sit uscis la la sa se sit la ebyen kisa m ap fè la m ap antre nan sit ofisyèl la la prensipal la la e imedyatman lè w antre sou sit la li otomatikman an anglè. Eske sit la se Ozetazini li ap bay sèvis, ebyen otomatikman li an anglè. Sit la gen yon lòt sistèm li an espanyòl tou, si w gade anlè a la a w ap wè espanyòl, sa di otomatikman sit la ou kapab chanje l an espanyòl, si m klike si m klike anlè a la m ba l ti zoom pou nou wè kote l di espanyòl la, si m klike anlè a la otomatikman w ap wè paj la vini an espanyòl. Men malerezman pa gen pou ni kreyòl ni fransè pou n te kapab vire l. Men nou pral fè yon bagay trè senp e rapid e fasil pou kapab mete l nan lang ke w konprann lan, spesyalman fransè ke w konprann lan pou kapab arive fè kont ou e arive fè tout etap yo pou kapab rantre Lèzetazini. Ki sa n ap gen pou n fè? Nou prale la a. Nou prale la nan 3 ba a. Si w wè 3, si w gade anlè a la, w ap wè gen 3 ba. Gen 3 ti pwen espesyalman. 3 ti pwen sa yo. Si w gade 3 ti pwen sa yo, nou prale espesyalman nan 3 ti pwen sa yo ki anlè a la. M klike sou 3 ti pwen sa yo. E m ap desann, m ap desann, m pral anba la nan konfigirasyon. M pral nan konfigirasyon, m rantre la. e lèm fin rantre nan fon konfigirasyon map desann map desann mwen ale kote ki di lang lan la ap di lang wap klike sou li si te fon non deja an fransè si lan non lòt lang wap klike nan opsyon sa kote ki lang lan ye a ou mwen rantre la lèm fin rantre la ebyen lèm fin rantre la map wè la fiche konsa kisa map gen poum fè la. Si w gade la, pa m lan an franse. Sa vle di an franse, sa vle di kèlkeswa paj ke m pral monte, kèlkeswa nan lang li ye, pa m lan li tou otomatikman lang sa se an franse. E se an franse l ye. Sa vle di m ap klike anba a la, kote m wè ti flèch tèt anba sa, m klike sou li. E lè m rive la, m monte. M gade la, lè m gade la li tradui. tradwi lang sa yo otomatikman. Lè m klike sou li la, sa vle di la m pral ajoute de lang ke lè m monte sou sit la m ta vle l tradui l pou mwen. Etandone se sèl angle m gen la, sa vle di depi m monte sou yon sit angle, pral gen opòtinite pou l tradui l an franse pou mwen. M fè bak la, m deja kite l sou angle, epi la ou mete lang prensipal ke w vle lè w monte sou li pou l tradui l ba ou. Pa egzanp, mwen menm kèlkeswa sit m monte la, depi m vle l, l ap tradui l an franse pou mwen. Lè m fin fè konfigirasyon sa yo konsa, Ebyen m fè bak m tounen. E lè m fin tounen konsa, m ale nan 3 ti pwen yo ankò, m klike la kote ki di traduire an. Bon la se an franse l ap di traduire, ou klike sou traduire. E imedyatman ou klike sou traduire, si w gade la si w remake w ap wè otomatikman paj la li vini an franse. Pwosesis pou lè kiben, lè ayisyen, lè nikaragwen. Sa vle di li vini an franse. Si w pral kreye kont ou, w ap vin nan meni otomatikman. Apre sa, ou klike sou kreye yon kont. Si w klike sou kreye yon kont la, petèt ou gen dwa wè l tounen an anglè ankò. Si w klike la, ou gen dwa wè l tounen an anglè anmè w ale sou 3 ti ba ankò, ou klike sou traduire e otomatikman l ap tradui an fransè ba w la, li di w s'inscrire. Se konsa ou tradwi paj la paske l pa gen franse a ki vini, li pa gen yon vèsyon franse ki vini ladan l otomatik. Li gen espanyòl la, men li pa gen franse an. Se de lang. Men se konsa ou kapab tradwi sit la pou w kapab konprann li e kreye kont uscis ou a trè fasil lè w fin konfime, lè yo fin apwouve w pou w kapab rantre Lèzetazini. M swete w te aprann yon bagay nan videyo sa a. Si w te aprann, pataje l. yon zanmi w, yon pwòch ou, li kapab aprann kòman l kapab tradui sit uscis la, sa kab pèmèt li kreye kont li trè rapid, fasil e alèz pou l kapab youn nan pwochèn moun k ap rantre Lèzetazini nan jou k ap vini yo la. N ap kwaze pou yon lòt videyo. Tchaw!